a leprèv. E pou prezante yo mesaj sa yo gen avè yo frè Duval Ogné e frè Lòmez Moïse. Rete branche, rete beni. Bondye beni w frè Lòmez. Bondye beni w frè Duval e se toujou yon plezi pou mwen menm a chak fwa nou chita devan yon kamera pou nou kapab pale moun yo de levanjil e janm toujou di l a chak fwa nap kòmanse seri de emisyon sa yo m toujou di moun yo Seri de misyonè kretyen depere yo, yo toujou twouve yo anba titèl Save Ministry. Save Ministry se sosyete evanjelizasyon volontè. E nou toujou fè moun yo konn tou, nou bezwen tout sòt de sipò nan men yo. Men pi bon jan, pi bon fason ou kapab sipòte Seri de misyonè kretyen depere, se lè ou pataje l, lè ou like li, lè ou fè ou kite yon kòmantè pou nou, oubyen yon sijesyon, Lè sa ou ede nou pote bòn nouvèl Wayòm syèl la pi lwen ke mwen menm avèk Frè Duval kapab imajine. Jan n di l jodi a la a, m kapab di moun yo bòn ekout pou yo kapab tande seri de emisyon sa a. Ok, mèsi Frè Lomez. E jan m sot di talè a, tèm n ap pran ak moun yo se eprèv. Eprèv. E an reyalite, nou di nou ti yon sijè, se le kretyen fas a leprèv. Alò nou di kretyen Paske sa pa vle di moun ki pa kretyen pa fè sa eprèv non, yo ka konsidere l yon lòt jan. Wi, nou konnen eprèv fè pati de vi a. Men nan ka pa nou an, nan ka moun ki di y ap suiv Kris lan, eprèv la li menm kapab di li vin parèt tankou yon mak fabrik pou nou. Yes, yes, se yon mak fabrik. Tankou l fèt pou nou. Egzakteman. Se pou sa e Frè Lormez, m panse ke mesaj sa a, anvan menm ke nou te fòmile sijè a, gon tèks ke nou t ap li e ki se.

Se pou n konsidere sa kòm yon sijè de jwa. Tout eprèv nou gen pou n fè fas a yo nan lavi, fòk nou konsidere kòm yon sijè de jwa. La m pa fè twòp kòmantè, frè Ronel. Di fè ke n ap pale de eprèv, m panse ke moun yo dwe gen yon ide de kisa anfèt yon eprèv ye.
La, bon, la nou tou lanse. Kisa eprèv la ye?
Ata, m t ap pale talè, ou montre ke eprèv la li fè pati de vi kretyen an. Eprèv la li se yon mak fabrik pou kretyen an. Se pou di ke. Depi w kretyen ou gentan bon liy ou ye ke ou gen pou koz ou ladann wap fè fas a eprèv yo. Eprèv la ap vini ap vini kanmenm. Inevitableman ou sipoze pase ou pa ka pa jwenn eprèv si wap mennen yon vi de fwa. Yes. Paske eprèv la menm se li menm m kapab di ki ki defini lafra nou ki kote lafra nou ye. M kapab di tou se eprèv la tou se yon egzamen. Yon egzamen. Paske se egzamen sa ki di ke ou menm.

Fò n di ke lè n ap pale de eprèv, kounye a la m ap gade nan vi kouran moun yo kounye a.
Paske nòmalman sa n konsidere kòm eprèv nan lavi kotidyèn se difikilte ke nou rankontre. Nou rankontre sou chemen ke n ap mennen an. Egzakteman. Oubyen tou se pèsekisyon nou rankontre. Men lè n ap defini eprèv la frè Lòmis, fò n di ke pèsekisyon n ap rankontre a, nou dwe rankontre l paske n ap viv pou Kris.
Oubyen paske nou chwazi mennen yon vi ki entèg.
Men Ou ka rankontre pèsekisyon, ou ka rankontre difikilte san ke an reyalite se pa yon eprèv. La èske pa gon lòt bagay ki antre an lin de kont? Paske si nou wè eprèv la kòm difikilte, kòm pèsekisyon, paske tou senpleman nou chwazi mennen yon vi entèg, oubyen paske nou chwazi viv pou Bondye, n ap viv pou Kris, ebyen n ap fè fas a difikilte yo.
Paske kisa k vin genyen? Dèfwa moun yo twouve yo nan yon difikilte, Epi yo kapab kòmsi fè yon diferans antre eprèv avèk sa nou kapab di ke ki yon konsekans yon mal yon moun te fè. Pa egzanp, si moun nan ou konnen si yo di ke moun sa a, si ou, ou, pa egzanp si yo di y ap ba yon moun 10 kout baton, si l ta manyen telefòn sa, si l manyen telefòn nan yo ba l 10 kout baton, sa se pa yon eprèv. Ok e ke konya ki kijan nap pwosede. Ou konprande? Sa se pa yon eprèv.
Paske moun nan nou ka di la se sa moun nan fè lap peye sa pa le fèt ke li kra e komsi li pa respekte la lwa ou konn depi ou pa respekte la lwa genyen yon bagay ki rezève pou ou. Paske gen yon pèn. Ou konprann? Menm si yo di je kou gen dezobeyisans ap gen yon pèn.
Fòk gen pèn.
Fòk gen pèn. Pa egzanp pa egzanp nan lavi kretyèn nou nan pa egzanp si nou gade nan. Pa egzanp, m ap pran pou nan ka sa a, m ap pran wa David. Pa egzanp, David, lòm selon le kè de Dye. Si nou gade nan de Samyèl, cha, de Samyèl, kote ke lè nou gade nan de Samyèl, m kwè e de Samyèl chapit 12, kote ke David te. pran madan yo wi ou konprann vèsè 12 13 kote ki pran madan yo wi men lè pwofèt la vin kotel pwofèt la tann di konsa ke pa le fèt ke ou menm ou fè ke ou blaspeme non letènèl ou pran madanm nèg la epi ou tiyel pitit ou a ap mouri.

diferans antre chatiman e eprèv. Wi, wi.
Ok.
De fwa, nan ka David la, Bondye te gen bezwen pou David. Wi. Anfè, m souline pou nou, se pa sèl nou k bezwen Bondye. Non. Bondye konn bezwen nou. E lè Bondye bezwen ou, fò l jwenn ou nan fason ke l vle a. Wi. Metenan, si nan travay ke w ap fè pou Bondye a, ou fè l avèk dezobeyisans. Ou pa fèl avèk twa tu bondye pwal kalew. E sa nou rele kale a nan ka David la nou wè son kout fwet David pwan se vre li pèdi yon ti moun men se tankou se frete letènèl fretel e nou pral wè ke David priye David lamante David jene men bondye te di lap pran pitit lan li pranl kanmenm paske sa te sèvi li yon fwet ok poul mennen David kote l te dwe mennen David la. Se sa k fè Labib di ke, Letènèl chatye ki il èm. Letènèl kale moun li renmen. Ò, moun li renmen, se moun li gen, li gen pwojè pou. Moun li renmen, se moun li konn si li bay yon misyon. Sa pou moun nan konprann tou, nou menm kretyen, pou nou konnen nan mitan eprèv yo, nou toujou gen kap, Bondye toujou ban nou kapasite pou nou kapab sipòte. Nan mitan eprèv yo. Nan mitan eprèv yo, gen bagay nou ka fè, men lè se chatiman. Vye bato li pa ka fè se li nap jwenn e kou. Se sak fèl di nou aksepte soufrans yo kòm si yo te dou. Kris nou genyen kòm egzanp li menm li te sibi dè eprèv. Li te toujou kenbe yo. Li te toujou kanpe e se pou tèt sa nap wè li di m kwè se nan 1 Korinthien 10 li di konsa ke Bondye pap janm ban nou. eprèv ke nou pa ka sipòte, nou pa ka sipòte pou kisa pase ke nou menm lè Bondye t banm mete nou nan eprèv la li metel wè nan 1 Korentyen 10 vèsè 13 li di okin tantasyon wè ne vou tenta souveni ki na ete imèn.

Pase se sa ki yon tan. Tantasyon an menm, ou ap wè menm lè w ladan, kè anpil moun fè ou mal bro, men li pa yon okazyon de chit pou ou. Ok. Pou ou reziste. Mh. Alò, m pral vini. Paske se yon egzamen ke ou prepare pou li davantaj. Mh. Mh.
Donk, m pral vini sou sa a wi, Frè Lomej. Alò, n ap pale, m sonje ke Jak nan, nan Jak premye, lè l fin ap pale ak kretyen yo, l ap di kretyen yo, men ki jan pou n ye, men ki jan pou n konpòte n lè n ap fè fas a eprèv. Epi touswit apre. Li pral montre kisa ki pri ki prepare pou kretyen an lè fin simonte tout eprèv yo e lè pri sa fin prepare pou kretyen an, sa vle di rekonpans pou kretyen an apre li fin simonte eprèv, epi li pral montre w rapidman tantasyon apral vini. Ok, donk frè yo men sam vle pou pote atansyon sou li nan seri emisyon sa, se wè anfèt kote, ou te gentan sou li nan deja, se wè kote tantasyon an soti e answit gade ki atitid moun yo dwe genyen nan tantasyon. Ou tap pale talè ou di ke M pa vle di tantasyon non Atitid moun dwe genyen nan eprèv yo Eprèv la Nou ka wè kategorikman son bagay ki soti nan Bondye Eprèv sa nou sot rele talè pèsekisyon Sa nou sot rele difikilte Sa nou sot rele pwoblèm Dèfwa gon pwoblèm wap fè fas a li Li jis soti nan Bondye. Petèt ke ou ka ta ou ta poze tèt ou kesyon, men poukisa Bondye pèmèt aske mwen epwouve? Ok, poukisa se mwen Bondye ki te fè fas a difikilte sa? Men, m toujou di ke, an reyalite, Bondye rele nou, pa pou nou fè sa, pa pou l fè sa nou menm nou vle avèk nou, men se pou l fè sa li menm li vle avèk nou. Lefètke gon bagay li gen pou l fè avèk ou, Gon kote li bezwen ale ansanm avèk ou, donk gon preparasyon. Jis jodi a, gon lekòl, gon inivèsite ou bezwen pase ladan l e se sa k rele eprèv. Ok, se pou di ke difikilte nou yo konn soti nan Bondye. Nou kapab gen yon zanmi nou Jòb, ok, sèvitè Jòb, ki kote eprèv li yo te soti? Kiyès ki te bay pèmisyon sou lavi Jòb? Se te Bondye. Ok, E nou prale pi lwen ankò pou nou wè ke disip yo, yo t ap pèsekite. Men, kiyès ki te pèmèt aske disip yo pèsekite, yo te epwouve? Se te, se te ankò Bondye. Paske, tande, wi frè Lanmez, lè w fin kwè, Bondye pral vle pou lafwa w fonde, pou lafwa w anrasine. Donk, pou lafwa w anrasine, se mwayen eprèv yo ki pral pèmèt aske lafwa w vin anrasine. Pa egzanp, si nou pran ka Kris, Eprèv la menm gon seri de moun lè w nan eprèv ki ka toujou wè sa mal, rezon yo menm yo gen dwa pa ka viv eprèv lan. Pase gon seri de sakrifis fò w fè yo pou w rive sou eprèv lan. Pase se elèv ki etidye. Ki ka sibi yon egzamen. Ekris pa fonksyone menm jan avèk kòm si nou kapab di ansèyman ap fonksyone, anpil ansèyman yo ka pa vin fè kou epi yo ka ba yon moun yon egzamen. E nou wè ki sa l sot di nou la nan 1 Korityen 10 la, vèsè 13 la. Sa vle di ke li menm gen de bagay si w pa prepare pou li, ou p ap janm wè l. Ou p ap janm wè difikilte sa nan vi pa w menm. W ap wè Kris apre 40 jou. 40 min e tap jene se lè sa eprèv li yo kòmanse sa vle di ou pral wè sentete menm li atire eprèv obeyisans ou atire eprèv si ou pa vle pase yon seri de pwoblèm yon seri de eprèv yon seri de difikilte gen de lwa tou pa eseye obeyi yo. Pa eseye kole sou Kris. Pase plis wap apwoche sou li, se plis wap wè wap an difikilte paske ou preske rive. Eprèv yo plis. Paske yo toujou di sa prezans Bondye se yon fe li ye. Nou se bwa avèk tout ekòs, avèk tout fèy. Se pandan nap avanse, chalè a, nap pran chalè, plis nap pran chalè, nap vin. N ap brile, e kò sa ap soti, fèy ap tonbe, jiskaske nou tounen sann. Sa vle di ke, e pou chalè sa yo w ap pran an, yo pa ti chalè msye. Se dè zeprèv yo ye.
Mwen menm se yon lòt jan. Chalè sa yo w ap pran an, li kapab se menm moman papa w te pa vle wè w, li t chalè a. Monchè. Chalè sa yo w ap pran e ka se djòb la w pèdi. Chale sa wap pran usa son maladi ki tonbe sou ou. Pase lè lap pale de eprèv li pale de divès kalite eprèv. Yes. Sa vle di eprèv pam nan pa vle di zeprèv paw la. Exactement. Eprèv pa frè sa pa eprèv pa sè sa. Sa vle di gen de moun tou ki ka wè poukisa se li. Mwen gen de bagay ki konn rive m. M mande pouki se mwen. E m pa janm bliye yon priyè Jeremi te fè nan Jeremi chapit 12. Misye di Bondye, m konnen m pa gen dwa poze w kesyon, m konnen m pa renmen nan pale konsa men gen kèk bagay m ta renmen mande w poukisa nou menm n ap mal fonksyone, poukisa mechan yo menm yo plante, yo rekòlte y ap byen viv. Ya, sa rive pou w fè t Abakik tou, si yon moun al li Abakik w ap wè nan Abakik e premye Abakik ap poze Bondye kesyon, anfèt li di Bondye poukisa mechan yo. ap byen viv epi nou menm moun ki ki pèp ou epi nap mal viv poukisa ou kite mechan ap maltrete nou ou konprann pandan ke nou menm nou se pèp ou men se pou di frè Lòmèz eprèv yo yo diferan yo vini sou plizyè fòm gen eprèv ou vini li ka bon li ka son doulè espirityèl li baw gon eprèv ou gen tou li ka son doulè onivo de kòw ke li baw. Gon eprèv ou gen tou e ka son bagay ou te posede ou pèdi ou konprann e gen eprèv tou frè lòmej ou konn gen pwoblèm sèlman pa rapò yon objektif ou gen gon kote ou vle ale epi wout la difisil se menm sa talè a nou vle ale kanaran epi dezè a difisil epi nou la nan dezè nap fè ès ou konprann men sa ki bon pou kretyen an lè li nan eprèv se ke sil konnen se pa anyen mal li fè pou sa. Se pa kale Bondye ap kale l. Sa ki kote gen pou rive a lap rive kan menm. Wi. Eske w. Pase ke e jan w di l la a se sa l di wi nan m kwè se nan 1 Pyè 4. Li di sa l di konsa ke e si Apot Pyè di si n ap soufri paske nou fè manti sou moun. Paske nou fè moun mal. Se sa nou fè n ap peye.
Mèsi nou soufri dèske nou pa fè anyen ki mal pou nou ba Bondye glwa pou sa paske nou pataje avèk Bondye paske li te soufri san l pa fè anyen
paske gen yon seri de bagay nou pa ka evite yo paske si nou wè tou nan menm Pyè a nan Ebre chapit premye kote Pyè ap pale se konsa ke menm pou lò a tou menm jan lò a ki yon pyè presye li pase nan dife pou l ka vin fè yon bèl bagay avè l. E menm ke nou menm lafra nou tou pase anba eprèv pou nou ka vin wè. Pafè, pou nou vin bon. Pou nou ka vin bon. Ou konprann? Donk, sa vle di nan eprèv yo, Bondye mennen nou a la pèfeksyon. Wi. Li fè nou bon nèt. Paske Pyè la, Pyè di konsa, Rejina se laglwa e. Li di konsa ke. Afè ke le prèv de vòt fwa pli pe e pli presye ke lò perisab, ki sepandan è apwouve pa le fe e wè i pou rezilta la louanj, la glwa e lonè lòske Jezi Kris aparètra. Donk wè, sa m renmen an, l ap konpare lavi kretyèn avèk yon lò. Ou tande byen? Li di vi kretyèn nan. Fòk li epwouve menm jan lò a pase nan dife. Paske li di dife a se li ki epwouve lò a. Se vre chalè li te di pou lò a men ou vin fè yon bèl bagay avèk lò a. Lò a menm lè ou pase l nan dife a se pa yon kòm si yon ti dife kòm si bay. Lò a se bouyi ou bouyi kòm si defòme nèt. Defòme. Kòm si li tounen yon likid wi. Bèl dife wouj wi. Pou ba l yon lòt fòm. Men sa ki pi bon lè ou reziste anba tantasyon yo. lè sa a ou vin jwenn kòm rezilta, Louranj, laglwa, lonè. Wè? Men, se sa tout moun ta renmen jwenn, laglwa, louranj, lonè. Men, nou pa vle pase nan eprèv. Nou pa vle pase nan eprèv.
Anpil moun ta renmen Kris fè bon elòj pou li. Di, Awou, frè entèl, e m wè w se lon. Kèm bèlje te di pou David. Li fon bèl louranj pou David. Li fon bèl, banm di konsa, li fon elòj pou David. Li di, David, mwen wè David, yon moun selon kèm. Lotre fwa m te fè yon jis yon nòt bay sa ou m te. pibliye l sou rezo sosyo m te di depi sa anpil moun ta renmen vin jozèf ou konprann men moun sa yo deteste prizon an yo pa prè pou yo pran prizon yo pa prè pou yo fè esklavaj yo pa prè nan akizasyon tou yo pa vle bagay sa yo men yo ta vle vin jozèf alòske jozèf la li menm. Li pase tout etap sa pou vin Joseph ou konnen an, pou vin premyè minis ou konnen an. De lesklavaj a minis. A minis. Sa vle di ke gon seri de bagay, e lè ap gade eprèv, nou ka pran Joseph kòm yon prèv. E banm di w yon bagay Kolonel, m tou antre la, e moun yo kap chante sou mwen an, mwen vle sanble, mwen vle sanble, Mwen vle sanble Jezi. Kote nap chante nou vle nou vle sanble Jezi. Non yo menm pa. Si n gade trajektwa Jezi mezanmi. Yo vle sèlman kòmsi sanble Jezi a. Ki je nou vle sanble l. Nan vizaj.
Ki je nou vle sanble l.
Eske se nan rezireksyon nou vle sanble l oubyen nan pote kwa a. Paske pou vin sanble Jezi menm fò w grandi an sajès e nan verite. Dezyèmman fòk ou dakò pou pote tout eprèv. E se rezon sa k fè, pandan l pale de Jezi, li te di, Mesye lè mesye yo te rele l, li te di konsa ke, fè ke youn kapab chita adwat, youn chita agoch, lè li vini kòm la, li di mesye yo, yo pa ka bwè nan menm koup avè l, yo pa ka bwè nan menm koup avè l, paske. Pwa dwat a goch la sa yo e papal kap deside jodi a sa yo sa yo pa nome yo nou gen kèk sa yo nou pa resi vwa yo alò e poum tounen nan menm vye jozèf la ankò m tap di la paske misye son prèv ki moutre tou ke eprèv la menm de lò a lavi kretyèn nan ou wè li sa vle di ke fòl lave jozèf pase kote yonn nan nou la pata swete pase Ni mwen menm ni ou menm, ni moun k ap gade nou an pa ta renmen pase. Non, men nòmalman, m ap di w sa, wè, eprèv fèt pou kretyen, men kretyen pa renmen eprèv. Nòmalman.
Paske nou pa ka, nòmalman nou menm, lachè menm pa renmen sa k ap pote rezilta a. Non, eprèv, eprèv pa gen pi di. Ke li. Ke li.
Ou konprann? Sa vle di ke imajine w mwen menm, yo akize m fosman. M wè, m wè nan ki eta m twouve m. Alòske. Joseph pase plis mwen yo yo selman akizem joure men mpa pran prizon ou pa konprann mpa pran prizon Joseph li menm li pran prizon Jezi kris li menm yo akizel sanl pa koupab yo klourel li mouri. Gras sa Randy Hadjil resisite. Sa vle di ke mwen menm avè w fò nou aranje nou pou n mennen vi defra a, nou konnen fò nou konnen nou ekspoze a divès kalite eprèv. Se pou nou fè si ke sèlman ke sa k ap rive nou an se pa yon bagay nou fè pou sa. Se pou laglwa.
Kapab eklate nan lari. Pase premye refleksyon menm si se yon moun ki legliz. menm jan avèk nou. Lè l wè nou nan pwoblèm, premye refleksyon l, se kisa nou te fè ki fè.
Paske pou lòm nan tou natirèlman, depi w nan difikilte, depi w ap soufri, ou peche. Ou peche. Sa vle di yo pran soufrans lan kòm rezilta. Rezilta peche.
Yo pran paske ou ka malad tou, moun nan gade epi yo wè sa se rezilta peche. Ou manke priye. Pa bliye, pa bliye zanmi Jòb yo. Wi.
Nèg yo ap di konsa ke renye Dye paske. Bondye sa a. Bondye lago ou. Li lago ou.
Epi nèg yo di, se peche ou fè monchè. Alòske, pandan n ap pale la Frè Lòbez, m ap gade nèg yo ki gwo filozòf menm, k ap di se akoz de peche ki fè l ap soufri. Alòske Satan li menm, nan Jòb premye 8 la, lè l koute Bondye, li di mwen sèvitè w la, nèg mwen misye la, misye entèg, misye byen, wè li menm ki elòj l ap fè. Satan ap pale an konesans de koz. Ya, ya, egzakteman. Men mesye yo menm yo sèlman ap panse. Rezon. Pase, sa rive, gade lè disip, nan Jan chapitre 9, lè yo wè nèg ki fèt avèg la, ki sa yo di Kris? Yo di Jezi, Msye, se peche manman l a papa l, ouzwen se peche pa l ki koz msye fèt avèg? Kris di, Non, se pa ni peche manman l ni peche papa l, men sa. Se pou la glwa Bondye. Kapab eklate.
Sa vle di ou menm kap swiv mwen la zanmim, fòm di ou si sa ou ap pase a la se pa ni peche manman ou, ni peche papa ou. Men sa se pou la glwa Bondye. Kapab eklate.
Kwèm si ou vle. Si se pa peche pa ou, se pa peche papa ou, ni pa peche manman ou, glwa Bondye ap eklate. Ap eklate nan lavi ou. Amen amen. Frè Loris, dènyèman m wè e m gen yon pastè m avèl, pastè e ministè Souf de Li. Misye pran bagay sou statil ke m apresye anpil li di ke moun ka kanpe devan w men li pa ka ba w. E m ta ale pi lwen nan reflechi sa pou m di ke se vre ou ka nan eprèv la epi w wè se yon moun ki enpeche w reyisi, yon moun ki enpeche w avanse, li kanpe devan w men kisa k fè kounya li pa ka ba w? Se paske pa gen moun an reyalite ki konn kote Bondye ap pase avè w. Sa vle fè ke moun pa ka ba ou. Men, mentenan, si lè moun nan kanpe devan lan, ki jan ou reyaji? Wi, paske ki sa k rive? Ki atitid ou vin genyen?
M toujou di moun sa, se Satan, m kapab di, advèsè a li menm, toujou vle fè ou kwè ke toujou gen yon moun pou l pote pou ou. Yes.
Pou l akize moun sa, montre ou se moun sa ki koz ou pa reyalize tèl ou tèl choz. Amèn.
Souvan. souvan, lap toujou fèl konsa. Paskel konnen lèl prezante w moun sa, e ou menm ou vin kenbe moun sa nan kè, ou vin panse ke se moun nan vre, ou preske pèdi bagay la. Paske Kris, lè ou kwè ke ou se kretyen, ou ne de nouvo, li di konsa ke menm jan van soufle, nou pa konnen kote l soti. De menm ke pou moun ki ne nan Kris.
Ou pa konn anyen tout sèl bondye ki kontwòl li sèl bondye konnen wi. On moun pa ka gen kontwòl li moun nan gen dwa toujou panse gen dwa toujou fè sal vle wap nan difikilte anpil pou ka ap swiv yon moun kap mache selon lespri pase moun kap mache selon lespri a menm li menm pou tèt pa li pa konnen ki wout lap fè li gen dwa rive la ipogame li pa agoch epi li fè adwat. Pase gen de fwa se pa tout lè se satan ki anpeche nou. Gen bagay nou vle fè, se lespri Bondye ki anpeche nou. An reyalite, nan eprèv menm, ou ka wè prezans satan, men se pa men satan. Se pa li menm.
Ok, paske jan m di, jan m sot di talè a, eprèv la gen pou objektif rann ou mu. Li gen pou objektif rann nou anrasine. M ap pran yon egzanp, ki se Frè Lòmez. Gen kretyen ki pa konn li, ki pa konn ekri, yo pa li labib jan nou ye la, ap li tèks entèprete, yo pa nan tout bagay sa yo. Men gon maladi l pase, gon difikilte y te ladan l, gon pwoblèm li te ladan l, Bondye foure men y retire y fap! Ou mèt vin preche l nenpòt fo zbete nan li pap pran l nan men w paske li gentan anrasine, yes, li konnen moun l ap pale de a, li esperimante l. ok li esperimante l si lòm mezanmi avan yo plante li yo plante nan yon tè yo fè eksperyans nan tè a pou yo wè si plant la ka leve e Bondye Bondye nan eprèv li fè eksperyans avè nou paske gon bagay gon kote Bondye pral avè nou gon jan lap bezwen pou nou ye e se nan eprèv li pral prepare nou ò se pa paske Bondye pa gen lòt mwayen pou ta prepare nou men nou menm nan kalite nan imanite nou li bezwen aprann nou ke An reyalite gen difikilte nap rankontre se pou nou aprann ok map gade sèvitè Job aprè tout eprèv ki fin pase follow me nan Job 42 misye kanpe di Bondye kounya m kwè ou ka fè tout bagay li vin konèt la souverènte de Dye. Son bèl bagay gade se sa ki fè Job vin vre nan sa w di a Job di konsa ke li te konn tande pale de li. Li te tande kòm si ou menm ou te konn ap tande pale de Kris pandan ou nan emisyon Lè Kretyen te Bere, pandan w al legliz nan asanble w. Ou te konn tande pale pale de Kris nan bouch predikatè sèlman. Men eksperyans ou fè avè l dezòmè,
ou kapab di menm jan ak Jòb, kounye a la, ou konnen kiyès li ye. Pase tande avèk wè se de. Men jan m di w la frè Duval, m panse ke kòm n ap fè plizyè.

Alò nou pap pran plis tan paske nou konnen moun yo pa renmen bagay long. Men atitid kretyen an dwe gen nan eprèv. Jak montre li depi nan vèsè 2 a, Jak premye vèsè 2, li di, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Li di ke yonn nan atitid nou dwe genyen nan eprèv yo, nou dwe gen kè kontan. Kè kontan, sè vre. Se vre eprèv pa dou. Men Jak di. Jan kantik la di pou nou aksepte l kòmsi l te dou. Li di nou dwe gen. kè kontan. E banm yon egzanp avèk Pierre Tholomèse. Nan Acte 5 vèsè 41 an konn sa k rive nèg yo? Pi wo nap wè ke nèg yo ap preche levanjil yo di nèg yo pa preche ankò, nèg yo di a non, kèk ki nou obeyi ou menm oubyen Bondye? Jije pou wè si l bon pou n ta obeyi ou, pou n dezobeyi Bondye. Men, aprè nou pral wè ke menm Pierre, yo pran Pierre, yo mete miche nan prizon. Yo bat miche. E lè yo lage miche nan vèsè 41 an, E la m nan Act 5, vèsè 41, lè yo lage misye, Labib di ke nèg yo soti avèk yon kè kontan nan prizon an paske yo te maltrete yo poutèt non Jezikri. Paske yo wè pawòl Kris te di a vin akonpli nan lavi yo, ke Bondye pa t fè manti. Kris pa t janm fè manti. Amèn.
E Jak kontinye pou di ke, lè nou fè sa, li di, Sachan ke leprèv de vòtre fwa pwodui. Lapasyans. Ou wè sa li di? Lè nou nan eprèv, youn nan atitid nou dwe gen, nou dwe pasyan.
Paske, lè nou pran sèvitè Jòb, n ap wè misye fè tout vi l. Tout vi l. E nou gen pou nou wè sa, lèzatak de Satan kont Jòb. Nou gen pou nou wè sa nan dezyèm emisyon ke nou genyen. Pou te, nan chak atak yo, kòman misye pa gen pasyans. Gen pasyans epi lap tann Bondye vin bèl yo frè. Ou sipoze wè tou kòman Job jere antouraj li. Paske antouraj ou ka fè ke ou fè anpil bagay ki bon konsa tou ka fè anpil bagay ki pa bon. Donk paske antouraj ou konn gen movèz entèpretasyon lè bagay la pase pou yo vin eksplike ou paske gen de moun dèfwa se pa li ki ta vini yo vin montre ou yo pi renmen ou ke Bondye. Menm jan disip yo te fèl pou Jezikri. Jezikri di li pral mouri epi mesye yo di. Ou pap mouri non yo pèdi wap mouri monchè ou pa wap mouri anyen wap byen fonksyone ou konprann sa vle di ke gon seri de bagay antouraj ou kòman nou pale kòman Jòb te jere ase madanm Jòb zanmi Jòb tout moun sa yo lèw gen de bagay yap di nan zòrèy ou pase tande enfòmasyon ou vle di yon pakèt bagay nan lèw ap mennenw konprann se pou di ke e fòlibè finn tounen di ke kretyen an dwe e pase moman eprèv yo avèk anpil pasyans. Nou bezwen gen anpil pasyans pou nou chanje. Alò, e gen otè ki di ke si nou gen pasyans, n'ap jwenn trip foumi. Mwen m pa vle di li konsa. Si nou gen pasyans, n'a wè grandè Bondye nan lavi nou. Ok. Lè kretyen nan moman eprèv la, yon lòt atitid li bezwen gen. Kretyen an bezwen priye. Alò, lè se eprèv la, ou konnen se Bondye k'ap fè l. Tan Bondye fikse pou li a, se li. Men, nan pandan, pandan moman eprèv la, sa k, youn nan bagay ki fè kretyen bezwen priye, se pou ke l pa pèdi. Paske tout moun pè soufrans. Tout moun wè ak soufrans se yon bagay ki di, se ensipòtab. E lapriyè.
Ou oblije ap priye kounye a la pou w pa renye non Bondye. Wi. Paske menm nou ka wè sa menm, menm Jezi Kris, lè l te rive fas a eprèv lan, lè l rive nan dènye, nou kapab di dènye wonn nan, Li priye. Yes. 3 fwa? Yes. Li di papa si se pa si se volonte w e mwen m santi m pa tap kapab men si se volonte w ke sa fèt. Ke sa fèt yes. Paske lap tann papa li di monchè e pito nou nap ranvwaye kwa a. Yes yes. Ou konprann?
Men l toujou vle ke se volonte papa l ki pou fèt. Ki pou fèt nan lavi l. Amen.
Nan nenpòt difikilte w kapab twouve w antanke kretyen, nan nenpòt sa, nenpòt jan eprèv la ye a,

Li di, lè w fin pase moman eprèv yo, lè w fin simonte tout tantasyon, li di l ap pote pou w, l ap mete nan tèt ou yon kouwòn de vi. Pou moun ki renmen l yo. Yes, pou moun ki renmen l. Sa vle di si w pa, si w pa pase eprèv sa yo, si w pa viv eprèv la, se ke w pa renmen l. Non, se pou w di tou fò lòmèt, moun ki dakò sipòte eprèv la, li di la. Se moun anfèt ki renmen Bondye. Se pa lanmou an. Yes, se pa amou ke ou sipòte eprèv. Ok, donk jodi a nou wè ke eprèv e fò nou menm vle di se difikilte, se pèsekisyon ke kretyen ka rankontre sou wout li, men akoz de kiyès? Se akoz de non Jezi.
Non Jezikri.
E nou ta di ke Eprèv pa chatiman. Li di chatiman se paske ou te fè yon erè, ou te dezobeyi Bondye kale w pou l mennen w nan le dwa chemen. Men, eprèv se paske Bondye vle anrasine w nan lafwa. M di ke se pa ke nou ki bezwen Bondye, Bondye bezwen nou tou. Bondye gen bagay li pral fè avè nou, fòk li fè nou grandi. Epi eprèv la vin parèt tankou se yon fakilte, tankou se yon lekòl ke w ladan l, tankou jan m di a, tankou se yon dezè, e pou w pase ladan l pou w rive Kanaan, pou w rive anfèt nan benediksyon ke Bondye te rezève pou ou a. Nou te wè tou, eprèv an reyalite, li pa yon bagay ki soti ò nan Satan, nan lèzòm, oubyen paske mwen m te fè yon erè. Li soti dirèkteman

Nan tan kap vini yo, fò nou aksèpte simonte eprèv yo tou pa lafwa. Amen amen amen e dènye bagay nou wè se atitid kretyen an dwe genyen nan eprèv li di ke nan eprèv yo ou dwe genyen kè kontan menm jan avèk disip yo ou dwe sipoze pasyan ou sipoze pratike anpil pasyans yes ou sipoze priye priye Bondye e nou di ke se pa pou ou epanye w de eprèv la men se pou kapab kenbe ou bezwen priye Bondye poul kapab baw kouraj yes yes yes paske nou jwenn de tribilasyon men premye. Kouraj. Amen amen alò depi ou dakò pou kretyen ou dakò tou pou ou sibi tout kalite divès eprèv men pa bliye labib di ke nap genyen kòm pri lè nou fin simonte tout eprèv yo la kouwòn de vi li garanti nou ke moun ki soti nan eprèv la li paka yon pèdi moun ki soti nan eprèv la menm si ou vin avèk fo doktrin li paka pote l ale. Moun ki soti nan eprèv la pa gen kenn atak ke w pral fè kontre li, li p ap ka reziste. Ou menm ki t ap tande emisyon Lè Kretyen Bere jodi a, ke eprèv ou ladan l lan, ou viv li avèk anpil pasyans. Ke eprèv ou ladan l lan, ou gade l avèk kè kontan. Ke eprèv ou ladan l lan, ou mande Bondye pou l ba w kapasite pou w kenbe, paske li di, Bondye pa kite nou tante odela de. Fòs nou. Kapasite nou. Mande Bondye kapasite pou ou kenbe e pou ke lè ou soti nan eprèv sa ou kapab temwanye grandè Bondye nan lavi ou. Ke Bondye beni ou. Sete emisyon Les Chretiens de Berry prezante pa Frè Duval, Frè Lormeus Moïse. Toujou pataje l, abòne a paj nou, pataje l, kite yon kòmantè pou nou, yon sijesyon pou nou. Babay, a la pwochèn.